Komisè Muscadin kontinye ap mete pye sou kou gang yo. Yè la a, Komisè Muscadin mete lapat e voye ale peyi san chapo yon prezime gang ki t ap eseye travèse jiridiksyon l lan. Ebyen jodi a ankò, Komisè Muscadin frape fò e aprè ke komisè a fin dechouke yon gwoup gang ebyen li bay konferans de près li e konferans de près sa mete anpil kouri nan mitan ti mesye bandi yo. Bandi boutba! Komisè Muscadin pale koze sou chèf gang sa Izo Komisè Muscadin pa ezite pale koze sou chèf gang sa a e komisè a bay anpil detay ki trè enpòtan la nou pral tande koze nan konferans de près ke komisè Muscadin bay jodi a la. Ebyen jodi a la medam e mesye nan peti trou de nip Pa sèlman jodi a, depi kòmansman semèn nan, komisè Muscadin gon operasyon tèt chaje l ap mennen nan Peti Twou de Nip, paske gon gon kò gang ki soti depi nan kapital peyi a k al eseye kache kò yo nan Peti Twou de Nip, nèg yo la ap, kòman m te ka di sa, ap fè plan pou ta elimine Komisè Muscadin paske selon yo menm komisè a ba anpil pwoblèm lè pou yo soti nan kapital la travèse nan sid al renouvle pwen lè yo bezwen renouvle e bagay mistik yo se nan sid baz la ye se nan sid sous la ye ebyen komisè Muscadin vin tounen yon obstak se sak fè w wè vire tounen komisè ap kwaze ak yon gang vire tounen gang ap tonbe Se paske sud la gang yo paka viv san sud ou wè menm nan aktyalite boutba yo te di w li travèse al nan sud gwo chèf gang boutba se paske sud la nèg yo paka viv san li paske imedyatman ou son bandi ou pa gen pwen ou son bandi ki mouri paske nèg yo ap tire tout la sent jounen a bandi parèy yo e osi avèk lapolis. Nèg yo pa ka viv san sa. E si w gentan gen pwen an, ou pa ka rete konsa san w pa al renouvle l. Ou pa ka rete konsa san w pa ranpli kondisyon pou li. Ebyen se sa k fè w wè nèg yo bezwen rantre nan Sid la e komisè Muscadin vin yon obstak ebyen nèg yo bezwen debarase yo de obstak sa a. Donk y ap fè yon fason nan peti twou de nip la pou enstale yon baz gang. Men byen avan, komisè Muscadin, ansanm avèk kolaborasyon yon seri de lòt otorite nan depatman nip lan, rive kraze gwoup gang sa a depatya Gwoup gang sa a ebyen nou pral tande koze paske nou gen kolaboratè nou epi nou gen repòtè nou tou ki te fè yon emisyon yon repòtaj ansanm avèk youn nan otorite nan Petit Trou de Nip nou pral tande detay e touswit nou pral fè w wè Entèvyou Komisè Muscadin jodi a, yon entèvyou ke Komisè a bay anpil koze ki trè zenpòtan ke n pa dwe rate, ebyen touswit aprè n fin tande entèvyou sa a ansanm avèk youn nan otorite Peti Tou Denip, nou pral fè w tande Komisè Muscadin, ou pral wè Komisè a nan entèvyou l jodi a, anpil koze pale, Ann tande enfòmasyon sa e aprè n ap vanse nan entèvyou Komisè Muscadin. Vwala, madam mesye nou ansanm avèk delege depatmantal la, nou aprann ke gen bwa kale ki fèt nan Lyèv, nan Peti Twou de Nip. Delege di nou kòman kòman sa ye? Wi, bon, e trè bonè maten an mwen resevwa apèl kèlke sitwayen. ki nan twazyèm seksyon kominal Lyèv, ki se twazyèm seksyon kominal Peti Twou, e yo ta enfòme mwen byen bonè maten an, gen 2 bandi ki fè pati gwoup gang Kafou Lendi a, ki ta, ki ta, kòman dirèj, ki ta eseye rantre tèt yo nan zòn nan. Ebyen popilasyon an ki gentan idantifye mesye sa yo kòm bandi ke yo konnen ki se fè pati gwoup gang Kafou Lendi a, Kafou Lendi a, ebyen popilasyon an ta mete men sou nèg sa yo e yo ba yo bwa kale. Youn nan mesye sa yo ke yo idantifye avèk yon ansyen kat elektoral nan men li, misye ta ka idantifye sou non de Pòl Sen, Paul Saint, e Sadrak. E lòt la, yo pa jwenn anyen sou li pou yo idantifye li. Ebyen, se 2 mesye sa yo ki pase nan Bwa Kale, selon enfòmasyon ke m genyen e de sitwayen ki nan seksyon kominal Lyèv. Ebyen, mesye sa yo maten an, byen bonè, popilasyon an, e ta kondi moun yo ta voye yo al jwenn bawon. Ok. Ay se sèlman 2 moun sa yo ki pran anba kale? Bon, selon lòt enfòmasyon ke m genyen, ke m pako ka verifye, paske m ap antre an kontak ansanm avèk e kazèk lan e nan premyè seksyon e peti twou a ki se seksyon Remon, pou n ta pou n ta di toujou, menm zòn Bakonwa a nan kafou Lendi a, ta sanble genyen yon moun yo jwenn mouri. nan jaden li yè aprè midi e selon enfòmasyon yo ta fè konnen se yon ougan ke yo bay bwa kale alòs sou tout rezèv sou tout rezèv se sa ke m ta genyen kòm enfòmasyon men enfòmasyon yo yon ti jan pataje e nan zòn nan m pa ko ka ba w vrèman enfòmasyon reyèl pazavan ke mwen gen dènyè enfòmasyon de jij de pè e nan komin ti twa. ki ki al fè konsta de kadav sa yo jwenn e ki e kò san vi sa ke yo jwenn nan jaden an. Ok. Men selon tout enfòmasyon m genyen, se ta yon ougan ki fè pati de ekip menm gwoup gang Kafou Lendi a e se li menm ki travay pou mesye sa yo, ba yo pwen pou yo pa pran bal e eksetera. Men sou tout rezèv paske enfòmasyon an bòk ou genyen l konfime men sof ke e moun nan li efektivman li mouri.

e ba nou jan de enfòmasyon sa yo paske m pa sou plas. Men eske nan moman la, eske nou kapab di ke nan moman n ap pale la, gwoup gang Kafou Nindy sa a li ta totalman kraze oubyen yo dispèse ansanm de bandi sa yo? Non, nou pako ka di yo kraze paske yo anpil. Yo anpil, se yon baz ki te egziste deja E nou te, nou te fè yo, e fè yo, nou fè yo. Lè n di Hon Gadi sa, yo te pran Le Maki pou yo, yo te mawon, e paske nou te rive pran chèf la, chèf la ki se Kempès, nou te rive pran chèf Kempès, e pou le moman Kempès nan prizon, se retabli, nèg yo ap vin retabli baz la, paske anpil ladan yo te. te retwouve yo nan Maryani, yo pran konfyans, yo pran konfyans apati de Maryani, mentnan yo panse ke yap jwenn chan lib pou yo vin etabli gang yo nan nan depateman an. Alòske nou menm nou pa janm ap dòmi, nou toujou ap veye e nou gen de trè bon kontak avèk popilasyon an, nou gen de trè bon kontak avèk otorite jidisyè yo, nou gen de trè bon, alò poun di pou nou gen de trè bon rapò avèk lapolis mentnan enfòmasyon yo e nou gen de trè bon kontak avèk popilasyon an, enfòmasyon yo vin jwenn nou antan reyèl e nou toujou pataje yo youn avèk lòt, ebyen sa vin pèmèt ke nou rive kapab fasilman demantle gang sa yo pa kite yo pran rasin nan departeman nou. Wè, sa vle di ke ou menm antanke delege, reprezantan egzekitif la nan depatman an, fòk nou trè veyatif paske tout moun konnen trè byen kisa gang Maryani yo, ki jan de travay ke y ap fè. Sa vle di nèg ou gen alye nan depatman an. Bon, efektivman, bon nou konnen trè byen depi m monte delege nan depatman sa, se youn nan bagay ke m pa janm neglije, kesyon batay kont gang nan departeman sa a. E nou ka ap raple nou nan Lyèv kote ke yo bay 2 bra kale sa a, nou ka konnen ki batay mwen te fè ansanm avèk lapolis pou n te ka rive detwone gwo gang sa a ki te gen anviwon 45 bandi ki sòti nan Matisan. Ok, nou konnen tout efò ke nou fè pou nou te detwone gang sa a. E se menm efò yo n ap kontinye fè ansanm avèk lapolis pou ke avèk lajistis, pou n pa kite gang donnen nan departeman Nip e pou nou pa di fouk gran Sid la paske pa bliye departeman Nip se yon se yon zòn transvèsal li ye e nan rejyon an paske kèlkanswa kote ou vire nan departeman Nip ou ka ale nan nenpòt departeman tankou ou ka al nan Grandans ou ka al nan Sid ou ka al nan Sidès ou ka pase apati de wout 44 pou antre nan Sidès antre Kotdefè epi. Tout vyann ke Strat bay sa yo, nou konnen yo deja, e se poutèt sa ki fè ke depateman Nip se pa yon depateman ke nou ka neglije, e se pa yon depateman ke nou kapab jwe ansanm avèk li. Otorite ki nan depateman Nip yo, yo sipoze dè otorite ki fò, otorite de karaktè, otorite ki gen volonte pou batay kont gang, kont sa yo. nan peyi a. Paske pa bliye youn nan bagay ke m deplore, mwen deplore pafwa e mank de de konpreyansyon leta, mwen deplore mank de konpreyansyon leta pa rapò a otorite lokal yo, èske ou konprann, nan peyi a. Paske vrèman moun ki ka ede jere kesyon gang nan peyi a se nou lè delege, delege, majistra, kazèk, azèk, komisè di gouvèneman, jij de pè, se moun sa a yo ki ka ede batay sa a pou l rive fèt jan ke yo vle l fèt la. Men si tout fwa se nèg anlè ki rete k ap regle zafè yo san yo pa konn reyalite teren an, ebyen menm lòske nou ta genyen e fòs entènasyonal la ki vini nan peyi a, kesyon gang lan p ap janm ka rezoud paske se yon sinèji ki pou genyen ant nan leta a. Paske pafwa n ap pran egzanp N ap pran egzanp e tout sa w wè k ap fèt la a yo. Nou se tande n tande e fòs gen pou vin nan peyi a. Men lè fòs vin nan peyi a, kiyès ki pral travay avèk yo? Se nou lèzotorite konstitiye k pral travay avèk yo. Men aprezan, aprezan, nou pa janm gen yon otorite nan Leta a ki rele nou pou l di n. men ki men pou ba nou konsiy anyen non. Men aprè men delege pa bliye ke ansanm de moun nan leta ke wap pale la yo moun sa yo pa prezan poko gen moun vrèman nan leta ki pwal diskite avèk oken lòt moun. Ekout ekout ekout ekout menm lè yo te swadizan prezan yo pat janm pran responsablite yo mwen menm m pa gen sa yo tout moun konnen mwen m pa gen anyen m pè di kòmsi paske m nan yon ti djòb Non, se pou le peyi map travay, mpap travay pou yon ti djòb, map fè, map bay peyim yon sèvis pou ke nou kapab sòti nan sitiyasyon ke nou ye a, e se poutèt sa kem la, paske sim pa tap bay peyim sèvis se pa la mtap ye, èske ou konprann, mtap ozetazini, mtap lòt kote, èske ou konprann, mtap chita nan biznis mwen, paske son antreprenè mwen ye, mtap chita nan biznis mwen, men lè ou son antreprenè ou gen biznis, epi peyi a pa gen sekirite, a kiyès wap fonksyone? hein pèp kiyès wap vann nan men kiyès wap achte ok sa vle di ke tout paramèt sa yo fò nou teni kont de yo pou ke nou kapab mennen batay ke nap mennen an poun mennenl byen e kesyon sekirite a tou li se yon bagay ki estrèmman vital pou nou dayè kòm jounalis lè avèk kesyon ensekirite sa ou paka di mwen alèz jamè jamè èske w konprann sa vle di ke fòk nou mete tèt nou ansanm pou nou rive kwape gwo batay sa. Men lè w di leta a, wi leta a, leta a pa la, men leta a, banm di ke nèg yo ap fè kòb. Delege, konsa w ap lage l? Konsa w kòman pou m te lage l? Nèg yo ap fè kòb, nèg yo ap fè kòb, men pandan w ap fè kòb la, èske w konn fò w teni kont tou de popilasyon an k ap viv yon sitiyasyon difisil? Fò w teni kont de yo. Fò w teni kont de moun k ap deplase nan Matisan yo. moun kap deplase nan Mariani yo, moun kap deplase nan Gresye yo, kap ki ranp aze ka ou konn konbyen nou gen anviwon 3 mil 3 mil deplase sèlman nan Ansavo wi. Kòmsi moun ki kite kapital lan anba gang ki vin Ansavo? Moun ki kite kapital la anba gang, ki kite Mariani, ki kite e Kafou, ki kite Mariani, ki kite Gresye e menm moun Lewogàn paske m gen anpil la map rankontre avèk yo kap plenyen ban mwen. Men. Eva pral di w byen, nan tout sikonstans sa, pa janm gen yon moun nan Leta a, Minis Enteryè, pa janm rele pou l di delege Minis lan pa la.
Minis Enteryè a pa la. E Ariel, e Ariel ki te Minis Enteryè. Monchè, penenpòt se te Ariel ki te Minis Enteryè, l pa t janm fè l. Ok.
Ok?
E vin jwenn moun ki la, ki a IA, li pa fè l nonpli. Ok.
Men sa vle di ke enpòtans pou PM Conille pa pran nenpòt nèg pou li mete nan ministè enteryè. Sinon li pral echwe. E sa m di a w mèt di l fò, ou mèt repete l fò. Si l mete yon nèg politik nan enteryè, l ap echwe. L ap echwe. Ak son gwo pòs.
Son gwo pòs li ye e dayè m di l toutan menm lè a ki je lantann prezidan Jovenel mouri e paske l pat janm mete yon bon moun nan enteryè. Ok. Paske kòman pou kòman pou mèsenè fè antre anndan yon peyi pou enteryè pa konnen ki sa w ap regle. Kote enfòmatè l yo? Kote enfòmatè li yo? Kote nèg ki nan imigrasyon yo? Kote neg ki sou zone franch yo. Kisa yap regle. Kisa yap regle. Sa vle di ke pou wè epòt. Se teritwa la ki sou kontwòl ministè de lenteryè. Yon ministè de lenteryè chak jou li sipoze gen rapò de tout depateman yo. Rapò.